Bonswa bonswa mes amours koman nou ye koman nou ye Calouty nan kay la mwen tounen back ak yon new video pou nou nan video sa sam vin fè guys mwen fon ti pale nou konnen m toujou la pou nou pale yon peu anpwen nou vin fè echanj dide pale yon peu de tou e de ryen ok guys sou se sak fè mwen fè video sa pou nou kapab dyaloge yon peu mwen nan la ou nou kapab wè jan ke m ya la m gen bay sou mwen m gen boni nan tèt mwen. Se paske li fè frèt heyy. Deyò a pa jwe non la jodi an la bagay yo melanje bagay yo mele so m pwofite ti tan sa pandan m chita nan machin nan pou mwen kapab fè yon videyo pou nou de kisa m vle pale la jodi an nan videyo sa guys so. Nan video sa a, mwen pral pale avèk nou konsènan 2 moun nap rantre nan vi nou ok tankou nou menm ki fi oubyen gason kap fè frekan wi mwen vin pale 2 moun nap rantre nan vi nou 2 frekantasyon ke nap fè atansyon avèk frekantasyon ke nap fè paske gon moun ou frekante nan vi ou ou pa konn ki moun li ye ou pa konn ki vil tap mennen ou pa konn ki. Kotel soti epi moun sa ou rantre nan vi w lan moun sa vin trouble lavi w pou lavi moun sa vin tounen yon zo pwason ki vin koke nan gòj ou atansyon mesye medam konnen ki tip de gason ke wap frekante konnen ki tip de fi ke wap frekante paske deyò a la chaje tout kalite de moun. Ok chaje tout kalite de moun e ou pa konnen ki moun moun yo ye ou ka al frekante yon moun la epi se nan pwoblèm ou foure tèt ou se sak fè li toujou bon pou pran moun ou konnen li toujou bon pou pran moun ou konnen paske moun ou konnen an li pap fè w mal li pap blese w li pap vin pran sa w genyen Ok li pap vin use ou atansyon deyò a plen user plen user gen moun ou pral rantre nan vi w son user li ye se use li vin use ou li vin pran sa w genyen epi pou l ale pou l mache atansyon lè moun sa yo parèt devan w wap wè y ap mete yo pi sen y ap mete yo kòm m ta di w yo pi damou yo pi fou pou ou pou tan manti biznis ou yo vin regle afè yo yo vin regle otomatikman yo fin regle sa yo vin regle a cheri yo pran zèl yo talon yo mache ale epi yo kite ou avèk dlo nan zye yo kite ou blese ap soufri sou se sak fè So se sak fè mwen fè video sa a, pou mwen kapab fè yon ti pale avèk nou e reveye nou un peu. Nap gade de nos jours hein, de nos jours jenès nou yo pèdi, nou gon jenès ki vrèman deprave, nou gon jenès ki vrèman pa reflechi, ki vrèman pa konn sa yo vle, ni fi ni gason, yo plis entèrese avèk banboch. Kote ke. Tout sa ke yap fè se banboche, se plezi, se jwi lavi, se sa ou remake de no jou ki vreman konte nan mond sa kounya an. Se plis jwisans. Imajine w, ou ka bezwen moun la pi devan pou mete prezidan peyi a, ou pap ka jwenn li, paske jenès sa pa pwomèt. Ok li pa pwomèt. Se sak fè nou menm ki granmoun li toujou bon pou nou bay jèn yo konsèy ok pou nou ba yo konsèy. Konsèy nou ki bon pou ede yo. Menm lè yo pap tande konsèy la a san pou san men at lis ya fon ti refleksyon. Mond lan fini li fini. Imajine w, gen anpil ki blese, gen anpil ki pran kou, se paske ap pote boure sou moun. Yo pa konnen, yo kwaze a moun nan swa sou Facebook, yo kwaze a moun nan swa nan lari, yo pa konnen ki moun moun nan ye, moun nan just pale avèk yo, yo pote boure sou moun nan, epi apre sa, ou tande, brip, bagay kraze. Sa pat mache. Ou tande, gon moun kap soufri, gon moun gen yon pwoblèm. Se sak fè, e ankò, maladi ki gen deyò sa kounye an de no jou. Maladi ki gen deyò wa. Mezanmi maladi maladi fòk nou prudan pa lage kò nou konsa ok mwen m janm di a li toujou bon pou pran moun ke w konnen wè lè w pran moun ke w konnen lè w pran moun ke w konnen se pi bon bagay ou te kapab fè paske moun nan li konnen w ou konnen l ou konn ki vi l tap mennen li konn ki vi w tap mennen li pa pral. Li pa pral blese ou. Imajine w Imajine w ou te rekonèt yon gason, ou te rekonèt yon nèg depi byen lontan sou katye lakay ou. E nèg la te rekonèt ou tou depi byen lontan sou katye bò lakay li. Ok, nou youn te rekonèt lòt, nou youn te konn pale ak lòt, nou te konn salye. Epi nèg sa, li vin rive nan yon moman, swa ke l gen pitit oubyen l pa gen pitit, ou menm tou, chak moun te fè vi yo, chak moun te fè wout yo. Epi vwala ou vin kwaze a nèg sa a ankò sou wout ou nan lavi w, ou te konnen l, li te konnen w, e nèg la pou kont li, ou pou kont, ou pou kont ou. E, nèg la di w li renmen w, li ta renmen genyen w, li ta renmen ou madanm ni paske l konnen w, l abitye avèk ou. Ou konn nèg sa a s on bon gason l ye, ou pa, ou pa p ba l chans li, ou pral kite l soufri, ou menm ou pral fè tèt ou soufri al ranmase moun ou pa konnen k ap vin blofe w, k ap vin twonpe w, olye ke ou pran nèg. Sa ke w te deja konnen, li te deja konnen w, ou gentan konnen nèg sa son fwaye l vle fè. Men, nèg la pou kont li. Li pa gen madanm, menm si l te gen pitit, sa pa fè anyen. Ou menm tou si w gen pitit, nèg la pou kont li, ou konn nèg la, ou konn nèg sa son bon nèg li ye. Son moun sou avèk li. Pwoteksyon w asire. Vi w asire. Se pou moun ki pral twonpe w. Se pou moun ki pral blofe w. E nèg la se yon bon gason l ap viv li pou kont li pa gen madanm. Ou pral kite yon lòt fanm pran l? Ou pral kite yon lòt fanm ki pa konnen l pran l ke ou menm ki konnen l k ap soufri tou ki pa gen yon bon mari nan vi w ki pa gen pèsòn nan vi w la? Ou pap met bon sou nèg sa pou pran nèg sa pou fè vwa ansanm avèk li. E sitou menm ou gen rèv, ou gen pwojè ou ta renmen jwenn yon bon mari pou fè vwa avèk li. Hey! Gade fanm, rele sou kò w cheri. Ou pap ka kite bagay la pase konsa. Lè Bondye voye yon bon moun sou ou tou fòk ou ka konnen epi ou menm pou w sezi okazyon pou pran moun nan. Paske gen de okazyon an nò ki te pase, I'm telling you, ou pap janm jwenn li ankò pou jiskaske ou mouri. Yep, gen yon pakèt jèn fi kap mennen yon seri de vi deyò a, kap kite sa pran sa, kite sa pran sa, map mande ki rèv nou, kisa nou ta renmen devni demen. Si vrèman ou ta renmen devni yon moun demen, ou gen yon plan pou vi ou, stop avèk sa wap fè a la. Ok, kanpe sa wap fè yo la a, reflechi yon pe pou ka vrèman konnen ki direksyon ou vle bay tèt ou. Jèn gason, jèn fi, plezi, jwisans pap regle anyen ki serye pou nou. So, konsèy mwen pou nou, Se kanpe tout sa nap fè ki pa bon, nap blese kò nou, nap blese vi nou, kanpe jan de bagay sa yo, epi konnen ki sa nou vle, bay tèt nou yon bon direksyon vrèman vre, ki pou fè nou gen respè, ki pou fè nou gen valè nan sosyete a. Se tout sa m tap di, m pap rete m pwale, pa bliye like, abòne ak chanèl la epi kite yon kòmantè pou mwen ok. Se te Calouty, konnen ke m renmen nou anpil, map di mèsi a tout moun ki abòne ak chanèl mwen an. Love you guys thank you so much nap wè nou lòt video ok ba bay.